Fanatik Freestallè yo, jodi a nou pote yon gwo bout videyo pou ou sou kesyon freestall k ap fè, m pa t ba w manti, sa ap byen pase Ayiti la. Sonw gen anpil freestallè Ayiti la, espesyalman n ap big up Team Kolabo, respè pou nou mesye. Sonw n ap byen pase nan freestall la la e nou gen lòt ti tonton an ki se Fat Le Sage, misye trè trè bon tou, so big up pou ou Fat Le Sage. E nou gen lòt piti a la, ah m pa t ba w manti, misye ap moute a gran pa la ki se Steely Boy. Ebyen videyo jodi a kisa l ye? E nou gen yon video nou pote pou nou jodi a kote ke ou pral jwenn Steevy Boy, men misye a goch mwen la e nou gen Fat Mesaj, men misye a dwat mwen la. Sa vle di nèg sa yo nou pral viv e yon ti kras de de de vibe freestyle nèg sa yo. Epi nap gen aksè tou pou nou bay avi pa nou nan kòmantè. Ou konprann sa m di w la? So, di kiyès nou pi feel, ki pi byen pase, nou tolere plis. Tout sa yo nèt pral kontwole paske nèg yo fò, nèg yo ap fè efò mesye. Ankouraje nèg yo men. So, gen lòt nèg toujou wi nou gen Oby. Respè pou ou bon fristalè. Nou gen fantastik. Respè pou ou bon fristalè. So gen anpil lòt ankò. So nou pap pran tan pou nap site non tout fristalè ki gen la. Men video jodi a se de Steely Boy e Fat Lesaj. So ret branche nap vin avèk plis detay pou ou toutalè. Epi pa bliye klike sou. Ti bouton abòne a, subscribe, epi tou pa bliye kite yon like nan video a tou, sa ap ede nou travay plis pote plis enfòmasyon pou ou tou, e sa ap ede nèg yo travay plis tou paske ou konn bagay la kijan l ye deja, so nou gen tripotay Haiti ki gentan ap fè chimen l avèk nèg yo epi nou menm tou kote nou ye a, so fòk nou kapab pouse nèg yo vè lavan, so much love, respè, nou pral swiv sa kap fèt la epi pa bliye kite kòmantè nou la.

E toujou subscribe je kem te di nou an pa bliye fè sa e toujou mete like la eske w konprann sam di w la so aba abòne a channel la m panse lap mye kòmsi pou kelkeswa dènye bout video kem genyen notifikasyon pou l gentan rive jwenn ou dirèk nap kontinye avèk video yo. Lèm chwazi Crystal a Swag vin pa konpare Nèg yo dim ke yo ka pi fre di avanse konn pare Nap toujou fime bòz nan kwen poun pi fat men konn varye Nap poze sonn tankou son damyen nèg poze pyon Team kolabo an gwo pou bif pat fòn brose dan. Voye baba wi, voye baka wi, manmanw pi fò doktè a di madanm ou voye kaka wi. Anpil fò ayiti. Anpil fristale m pap baw manti rap la pran lòt ekstansyon la pandan nèg yo ap fè bon lòt travay nan chemay la bèl mizik èske ou konprann epi Antagon nan menm ap ravaje avèk fristale n konnen pitit ou wi m manke bliye misye L1 misye bon tou wi. Hello, men depi m di Team Kolabo m pa byen la site nèg. Tout moun konnen zafè freestyle Ayiti, Team Kolabo son lòt bagay. Byenke gen anpil nèg rèd ki pa nan Team Kolabo. An n pran egzanp, si yon nèg tankou Fat Le Sage ta nan Team Kolabo, e Steevy Boy, m p ap ba w manti, pa t ap gen pou Team Kolabo menm. Men de tout fason, respè. Se jan Kenzoula se te dènye nou videyo nou sou kesyon freestyle Ayiti a. Pa bliye Jenzoula abòne avèk chanèl la epi